Nou rive lan tèt lotri an, jan tout moun konnen l, on 19 me 2016. Nou enstale, lotri an gen lwa òganik li, li genyen lwa entèn li epi l gen lwa de 1958, se sou li ke depi nou menm nou rive 19 me a n ap fonksyone. Nou ka di nou te jwenn lotri an avèk 35 anplwaye. Nou te jwenn yon fon de 180854,080 goud. Nou fè yon prè de 35 milyon de goud, nou antre 24 milyon 507 mil 246 mil 60 santim nou peye ministè dè finans 7 milyon de goud paske m byen di yon prè e sou don sa vle di ke siklòn matthew sanatoryòm loto 90 èd nou oktwaye a moun k ap fè demand lan lotri an li monte a 2 milyon 65 mil 976 mil 35 santim e sou alò sou sòti de fon antre fon yo antou se 60 milyon 61 milyon 488562 min 40 santim. Lotri nasyonal nou rive nan tèt li nou gen 2 pwojè ke nou toujou pale de yo pwojè a se pi gwo pwojè a se nou konnen se loto Catherine Flon eroyin nasyonal lan ke tout moun tap pale de li yè lan 18 me an ki te koud drapo peyi an ke yo pa janm onore nan dimansyon batay ke l te mennen, e nou menm antanke fanm ki goumen nan batay fanm pou emèjans fanm, nou pa te ka bliye yon fanm konsa. Sa vle di, men lè nou di loto Catherine Flon, se yon lotri nasyonal, se yon pwojè de lotri nasyonal, men avèk sipò pi gwo otorite lan Leta. Pandan n ap tann pi gwo otorite lan Leta yo, nou te vini nan okazyon 90 zyèm anivèsè Lotri Nasyonal avèk Loto 90. Loto 90 s on, alò pou nou s on pwojè pilòt ki ap fè chemen l. Nou konnen premye tiraj la fèt le 23 avril ki sot pase an, te gen 9 ganyan e loto sa ap kontinye pou fèt demè a pou kontribisyon de la lotri nan rekonstriksyon palè a, pou rantre dè klas, elatriye. Nou ka di ke apati de lendi k ap vin la a, tout enstitisyon leta yo ap resevwa biyè. pou anplwaye li yo. Fòk nou di ke se pa yon desizyon ke nou pran konsa, nou gen ministè de titèl nou ki touche deja. Premye tiraj la pat gen anpil anplwaye leta ki te touche, e loto a se pou peyi an, se tout moun ki pou jwe. Anplwaye leta yo se konsa li te konn fèt lontan, e jan nou di l, tout sa ki bon nap fè l. Lè nou pale de kisa lotri an fè, nou transmèt lwa pou refòm nan, pou ranfòse Enstitisyon sa a, m transmèt li bay minis de titèl nou, minis finans lan, mesye Salomon, sou refòm lwa jan premye minis Lafontan, Guy Lafontan te mande l lan. Sa vle di sa a nou wè la a, se lwa pou ranfòse, pou reyòganize, pou ranfòse jwèt aza yo. nan peyi a. Nou te pwomèt li nou fè l. Nou ap travay pou nou vini avèk lòt jwèt paske depi nou rive, nou fè pwosè tou avèk asosyasyon ki nan jwèt aza ki pa janm vle peye ki se ANTB tout moun konnen ke nou te gen yon premye manch avè l paske se bilan n ap fè. Nou te gen yon premye manch avè l lan premyè ensans. Yo te fè apèl Yo genyen nou an apèl, nou fè kasasyon, dosye a devan la kou de kasasyon. Lotri nasyonal se yon enstitisyon menm jan ak tout enstitisyon. Dayè nou toujou di l se youn lan enstitisyon tankou la dwann, la dgi ki la pou ranmase lajan pou pote nan kès leta pou fè sosyal, pou fè lopital, pou travay pou nou gen elektrisite ke nou bezwen ki enpòtan anpil, nou pa ta kapab rete endiferan avèk moun k ap fè jwèt yo. Nou konnen gen desantralizasyon ki fèt. Nou resanse lan resansman nou fè, nou resanse 7,334 bank bòlèt nan Pòtoprens, nou resanse. 1904 bank lan Jakmèl e sou tout bank sa yo nou gen 139 ki peye. 139 la fò m di nou li genyen Artibonite ladan, li gen Nòdès ladan, lè Nip 0, Kap Ayisyen 4, Sidès pa gran choz, malgre jan nou wè Grandans ye an, yo te gen 5 moun ki pran otorizasyon. Malgre siklòn nan, Lwès ki gen gwo moso a ki gen 120, men fòm di nou lan tout chif sa yo genyen gager ki peye avèk ti jwèt nou wèk lan lari yo.